Hello tout moun kòman nou ye jodia nou konnen depi nou wèm rantre lakay nou nou pral pale de cheve natirèl jodia menm jan ak semèn pase videom nan ap divize an 2 pati poukisa paskem vle moutre nou kijan nou ka fè yon swen detox Si nou genyen cheve fòk porozite. Sou tiktok m te moutre kòman ou ka fèl, men ki diferan pou fòk porozite yo. Alò si w gen fòk porozite, rete la pa ale. E dezyèm pati a, m pral moutre nou kòman nou kapab fè yon swen ansanm avèk sèlman avwàn e choublak. Donk rete la pa ale. Avan nou ale pi lwen, ou menm kap gade videyo sa ki poko abòne, map diw pandan sou channel sa, abòne! Kouri kite videyo a al abòne paske la nou la pou edew konprann cheve ou, pou renmen cheve ou. Map mande ou menm kap gade videyo sa, siw poko abòne, sonje fè sa e sonje aktive klòch notifikasyon an lèm pibliye yon videyo pou kapab okouran. E pa bliye, sou channel sa, nou pale de cheve natirèl e kijan w ka renmen yo plis, kijan w ka konnen kijan w ka pran swen yo pou yo ka vin pi bèl chak jou. Pou fè swen detox pou yon cheve ki fò porozite, m pral moutre nou jan l trè fasil. Avanw menm vle di nou kisa ki yon swen detox. Lè w fè swen detox pou cheve w se yon fason pou rekòmanse sou yon baz ki trè pwòp. Sou tiktok mwen te montre moun yo kòman yo ka fè yon swen detox pou moun ki pa gen fòt powozite. Jodi a la sou youtube la m vin montre nou pou moun fòt powozite yo kijan nou ka fè sa. Alò, li trè enpòtan pou nou fè swen detoks sitou lè nou wè cheve nou pa reponn a tout sa nou fè pou li. Paske pafwa, cheve w bezwen ou netwaye l an pwofondè pou kapab jwenn rezilta sou swen w ap chèche yo. Pou fè yon swen detoks li vrèman vrèman trè fasil, ou kapab itilize yon ti sik blan ou krèm, Nan yon ti lwil doliv ekstra vyèj, ou melanje yo epi ou pase yo nan rasin cheve w, nan po tèt ou pou netwaye po tèt la pou retire vrèman tout pwodwi ou te itilize davan yo. Li la tou pou l ede w ansanm avèk kap. Paske moun ki gen kat, li vrèman vrèman trè efikas pou nou fè swen detoks pou netwaye po tèt la yon fason, lè nou fè swen pou tout cheve a, tout rasin cheve a ka byen jwenn byen pwofite de swen nap fè yo. Poukisa mwen fè diferans ant fèb porozite e fèb porozite? ki gen swen detoks diferan se paske eta cheve yo yo pa nan menm eta donk janm sot di la yon ti sik krèm oubyen yon ti sik blan nan yon ti lwil doliv ou melanjel byen melanje epi ou pase nan rasin cheve w nan kò cheve w pou netwaye pou eksfolye tout po tèt la trè fasil e si w paka jwenn li tou ou kapab fèl ansanm avèk lwil masketi Oubyen tou, yon ti siwo myèl. Yon ti siwo myèl, yon ti poud kafe tou, kapab netwaye an pwofondè tout rasin cheve w. Pa bliye, al eseye. Lè w fin eseye, vin ban m nouvèl, paske m konnen sa gen rezilta ladan l. Nou pral pase nan dezyèm pati a ki se mas pwoteyine e idratan pou cheve natirèl. Sa n ap gade nan dlo a la se avwàn mwen te mete l tranpe depi nan. aswè epi se li menm pral itilize pou m fè baz pou mas mwen an mwen pral mete l nan blendè pou m blende l byen blende e pou moun ki pa te konnen Avwàn rich an fib, li rich an fosfò, an manyezyòm, an fè, e li trè trè pwoteyine, nou konnen sa. Kisa avwàn nan ka fè sou cheve ou? Sou cheve ou li la pou li de cheve ou rete djanm. Li de cheve a grandi, li se yon demelan pafè e pou moun ki gen kap li ka ap peze pou tèt ou koz doulè. Lèl fin blende, mwen pran yon paswa mwen retire sa m pap itilize yo ladann epi avan m metel bouyi mwen pral prepare yon ti te chou blak melanje ansanm avèk jiwòf. Chou blak la m itilize l paske li rich an vitamin E e li ede cheve ou gen bèl briyans, li ede ou kont chit, e kont kap tou. E osi li bay cheve w anpil volim. Apre sa jiwof la mwen mete l paske li vrèman trè efikas pou ka ede cheve w grandi l bay cheve a fòs. Donk nan mas sa m gen vrèman tout sa m bezwen. Sa se kote m pral mete mas la sou dife. Mwen te gentan fin koule te a, mwen mete mas la bouyi. Malerezman, m pa t filme, men mwen kite l sou dife a pre de 10 minit e m rete toupre l pou m ap brase l pou l pa fè boul. Sa se kote m ap melanje te a ansanm avèk baz mwen an ki se avwàn nan e mwen pran san m pou m melanje l yon fason pou l pa fè boul. E lè nou metel sou dife silvouplè rete tou prel pou nap brasel pou evite li fè boul e sonje pa limen dife a fò anbal. E apre sa mwen melanje te a ansanm avèk baz mas mwen an ki se avwan nan. Fòk nou pa bliye chou blak la li vrèman trè efikas pou anpil bagay. Nan ka pam nan mwen itilizel sou chevem men yo itilizel sou po e gen moun tou ki brel kòm te. Li rich an vitamin E. Li trè efikas pou ede w jwenn volim sou cheve w, ki se ka pa m nan moman sa se volim m ap chèche. E li efikas pou li kenbe cheve w briyan. Li vrèman bon tou pou evite cheve a kase. se. Dwe ti moun, pa ezite. Wi, pa ezite eseye fè l paske vrèman mwen te konn fè l deja sou TikTok e mwen pa regrèt se sak fè mwen rekòmanse pandan m bezwen volim nan la nan moman sa. Lè nou fin melanje l e mwen konseye nou mete lwil ke nou konnen cheve nou renmen. Lwil nou konn abitye sèvi ki fè cheve pa nou byen. M pa vle nou mete yon lwil paske nou wè m mete l. Men, toujou sonje lè n ap ajoute lwil yo, mete yon lwil ki pou pwoteje mas la, mete yon mete lwil ki ka penetre e ki fè cheve w byen. Mwen mete de twa gout lwil mant, mwen mete lwil argan. Paske lwil sa yo m toujou abitye sèvi avèk yo e cheve m renmen yo. Lwil sa a se lwil Leila Cosmétique mwen fè pou bebe, se pou ka ede cheve l grandi. Malerezman m t ap galere ansanm avèk telefòn nan. Mwen vide yon kantite, sa se lwil doliv melanje ansanm avèk lwil kokoye avèk lòt engredyan. Kounya la mwen pral aplike mas la sou cheve m. Mwen toujou pran san m pou m moutre nou, la mwen gentan bay cheve a chanpou. Kounya la mwen pral aplike mas la sou cheve m. Nou toujou wè m fè seksyon sou cheve yo se yon fason pou ka pi fasil pou mwen lè m ap aplike mas la pou m ka asire m ke tout cheve yo jwenn men sa m vle fè nou konnen lè nou ap fè seksyon sou cheve nou toujou sonje chanje pozisyon très yo pou ki sa paske ke mwen te remake mwen te genyen mitan cheve m ki pi kout. ke tout rès cheve sou tèt mwen. Donk yo te di m sa koz sa e etou mwen te renmen penyen chou on sèl kote. Toujou sonje chanje pozisyon chou yo, chanje pozisyon très yo lè nou ap fè so pou cheve. Sa se longè cheve a nan moman. Pou moun ki konn ap di cheve natirèl pa grandi, ebyen m vle fè w konnen si w pran swen l, si w renmen l, si w konn kijan pou w trete l, Lap grandi e wap twò fyè de rezilta ou jwenn nan. Pran san ou pou w konnen cheve ou, pou w konn ki sa ki fè l byen ou non, e pou konnen osi ki jan pou fè swen pou li. Lè sa, wap wè jan cheve natirèl se pi bèl bagay ou te ka posede. E m konnen gen moun ki konn ap di cheve m swa, cheve m pa swa ditou. Se swen yo m fè pou yo a, e koz m konnen yo, sa vin fè yo fasil pou penyen e yo fasil pou boukle. Sa se kote m ap aplike mas la, nou wè lè m di nou avan nan gen yon efè 2000 an, nou kapab remake jan menm ap pase byen fasil nan cheve a, menm si mwen te demele yo avan m te bay yo chanpou. Gade rezilta mas la sou cheve a. Jan li fè cheve a byen bèl. Se komsi m ta di w li aktive bouk yo. Men vreman, mwen vreman satisfè. Malerezman m pap ka montre nou lè mwen pase sou tout tèt la paske m pap gen ase tan. M ta pral soti. E tou pou evite videyo a twò long. Mwen pat moutre nou lè m tap fè sou tout tèt la. Lè m fin fè, lè m fin aplike mas la, timoun, sonje pran san nou pou nou pase nan tout prent cheve nou. Lè fini, pran yon 5 minit oubyen yon 10 minit pou nou fè masaj pou po tèt la pou ede swen an byen rantre nan po tèt nou. Apre sa nou konnen sa li rele jatim sa chè. Gwo moun ki te di m se lajan m pa genyen pou m achte kapichon. Men pa konplekse lavi m tanpri souple. Mwen mete sa chè a, mwen kite l poze pou 30 minit pou pi piti, epi apre mwen rense l avèk rès. Se vreman trè fasil e trè efikas. Ou menm k ap chache volim, ou menm ki bezwen fè swen pou cheve w. Pa kite anyen konplekse w, li fasil pou fè pran swen cheve w, e li sèlman mande pou w gen volonte a. Donk lè m fin mete sachè m kite l poze pou 30 minit, apre sa mwen rense l ansanm avèk rens, epi sa w tande a mwen prè pou m fè yon semèn an pè, san okenn pwoblèm. Pa bliye e renmen cheve nou ti moun. Raple nou sa?
Sonje like videyo a anvan n ale. Mwen te kontan pataje ti moman sa avè nou e m di nou mèsi tout moun ki gade videyo a jiska la fen e m konnen tou sa pral ede nou pran swen cheve nou pi byen sa pral ede nou renmen cheve nou pi byen e tou m ap mande nou Pataje videyo a. Pa bliye envite yon lòt moun al gade l. Yon fason pou nou ka ede pitit nou, pitit pitit nou, kouzin nou, sè nou renmen cheve natirèl yo pi byen e konnen pi byen kijan pou yo pran swen cheve natirèl yo. Yon bagay ki osi fasil men ke anpil nan nou chwazi pou yon rezon ou pou yon lòt inyore l. E map di nou mèsi ankò e pa bliye m renmen nou anpil nouvo abòne yo fòm di nou channel sa li spesyalize nan swen cheve krepu donk e m pa kwè m gen plis map di nou si w poko swiv mwen sou tiktok al swiv mwen map kite tiktok la la pou ou. Aprè sa m renmen nou anpil e mèsi paske nou fèm konfyans chanje renmen cheve natirèl ou.